Ke konsèy la bay tèt li kòm salè, 225 mil goud. Frè de fonksyonman, on tyè nan salè l, 75 mil goud. Frè de dezyèm rezidans, 400 mil goud. Kat telefoni, 500 mil goud. Frè dentèlijans, 4 milyon 500 mil goud. E n ap soulinye ke nou pase tout ane an, n ap mande konsèy la pou yo renonse a frè dentèlijans lan, men yo toujou aksepte pou lajan sa antre nan pòch yo. Genyen frè de karbiran, 300 mil goud. Kat de debi 2 milyon 500 mil goud. Frè pou konjwen, pou madanm avèk pou mari manb konsèy la, 500 mil goud. Frè nouriti, ki divize an 2, premyèman yo gen yon pati pou yo ranpli frijidè lakay yo, 75 mil goud, e yon pati pou yo fè manje, 925 mil goud. Sa fè yon total de 10 milyon de goud ki antre nan pòch chak grenn konseye yo chak mwa, sou kont leta. E menm jan an tou, malgre ke n tande ke yo gen lajan, ke yo resevwa pou manje, pou yo ranpli frijidè yo, yo an menm tan tou mobilize 3 milyon 500 mil goud pa mwa pou ba yo manje anndan cpt a. Dezyèmman, lè nou gade pwen ki genyen awè ak kestyon vwayaj, e pou kestyon vwayaj la, sa te entrige nou e nou te, piske nou pase tout ane a n tande ke konseye yo ap kite peyi a, E donk, nou te bezwen al gade kòman kesyon sa ye. Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an reyalize pou pi piti 15 vwayaj pandan ane ki sot pase a. E pou chak vwayaj yo, yo resevwa 5 mil dola ameriken ke yo rele frè de reprezantasyon. E apre sa, chak nwit ke yo pase an deyò peyi a koute nou, nou menm sitwayen ayisyen, mil dola. Sa vle di, lè n tande pa egzanp yon konseye pase 10 jou deyò, se 10 jou miltipliye pa 1000 dola, an plis de 5000 dola frè de reprezantasyon ke l pran. Mete sou sa, lè y ap kite peyi a, yo kite avèk de gwo delegasyon gen de fwa. Pa egzanp, yo konn kite peyi a avèk de delegasyon ki rive jiska 15 min moun, 15 moun, ekskize mwen, e 15 moun sa yo ki fè pati de delegasyon yo, Lajan manje yo, lajan biyè yo, lajan pou yo dòmi nan otèl, lajan pou yo sikile nan peyi kote yo ye an, se toujou nan kès leta ke lajan sa a sòti. Yon lòt pwen ankò ki te enpòtan pou nou, nou toujou nan gouvènans politik la, n ap pale de li, e ke nou te wè ki te enpòtan pou nou te analize jisteman, lòt pwen an, se sou kestyon kòman. e zafè nominasyon regle pandan 1 an k sot pase a nan administrasyon piblik la e nou wè ke se te yon veritab mache ki te fèt e mache sa se pa manm konsèy prezidansyèl tranzisyon an sèlman ki ladan li genyen ladan l tou primati e donk jounen jodi an sa n konprann se ke e laprimatur e konsèy prezidansyèl tranzisyon an. Yo mete tèt yo ansanm pou yo chanje pwosesis de rekritman nan administrasyon piblik la e yo fè l tounen yon mache oplisofran. Sa vle di, lè w gen bon kontak, lè w gen lajan nan pòch ou, w ap okipe pòs direksyon jeneral, ou kapab tou jwenn nominasyon w tou nan delegasyon depatmantal. E sa tèlman rive lwen ke a yon sèten moman, enfòmasyon ki vin jwenn nou o nivo de rnddh, lè n t ap mennen ankèt sou sa, se distribisyon drastik kareman ki fèt, nan delegasyon departemantal yo paske pou chak departeman se yon konseye ki bay delege epi primati li menm bay youn tou. Sou kesyon gouvènans politik lan anvan ke n pase nan lòt pwen sa n ap di se ke tout sa rive fèt paske Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an te gen pou l te mete sou pye Ògàn de Kontwòl de Laksyon Gouvènemantal e l te deside pou l pa t janm mete ògàn sa a sou pye. Donk sa vle di non sèlman y ap piye kès Leta jan yo vle, non sèlman yo ap fè, y ap regle tout lòt koze anndan kès Leta a, anpil zak koripsyon tou, paske si n ap pale de nominasyon kote ke w ap fè moun ba w lajan pou l kapab okipe yon pòs, se nan koripsyon ke nou ye, men tout sa rive fèt paske A oken moman, Konsèy lan pa t deside mete sou pye Organe de Contrôle de l'Action Gouvernementale. Yon lòt pwen ankò ki te enterese nou nan kestyon bilan sa a, se te wè ki jan sitiyasyon sekiritè peyi a ye, piske nou wè ke nan priyorite Konsèy la jisteman, genyen kestyon sa a ki soulve. E sa se nou tout ki ka wè li, nou tout ki ap viv isit an Ayiti, menm jan tou moun ki ap viv lòt bò dlo tou, ka wè ke sitiyasyon an te toujou ap dejenere an matyè de sekirite. Men sa n kapab mete an plis sou enfòmasyon sa yo, anfèt, sou tout konsta sa yo, se ke, anfèt, pandan ane ki sot pase la a, nan rnddh nou resanse pou pi piti 13 masak e atak ame ki anrejistre nan peyi a. E. Tout zòn sa yo, kote ke genyen e masak e atak ame ki anrejistre yo, jouk ka prezan, zòn sa yo toujou sou e e lobedyans bandi paske otorite e leta yo mete avèk fòs de lòd yo poko janm ka rive yo menm bò kote pa yo pou yo reprann kontwòl e e zòn sa yo. Dezyèm bagay ke nou ap di sè ke pandan ke gen masak gen atak ame ki ap anrejistre nan peyi an, paralèlman gen tout lòt zak atantatwa a vi e a byen moun ki kontinye ap fèt. Donk sa vin fè ke lè nou rive an tèm de bilan pou moun ke nou jwenn sou peryòd konsèy prezidansyèl la ki mouri, nou jwenn pou pi piti 4405 moun ki mouri asasinen sòti avril 2024 pou rive avril 2025. E pa bliye nou se yon òganizasyon dwa moun, enfòmasyon ke n bay la se enfòmasyon ki konbine ant done rnddh. avèk done komisyon episkopal jistis e pè, donk 2 òganizasyon dwa moun, donk sa vle di se pa de chif ki egzostif ke nou pataje la, malgre ke nou wè ke chif yo enòm konsa. E sa m vle soulinye tou, pami tout moun sa yo ki mouri yo, genyen ladan yo 31 ajan Polis Nasyonal Dayiti, 8 militè Fòs Zame Dayiti, avèk 2 ajan Misyon Miltinasyonal Dapwi a la Sekirite, MMAS. Tout moun sa yo mouri sou kont sila yo ki nan tèt peyi a. Yon lòt pwen ankò ke nou te vle di sou kestyon sekirite an, se ke anfèt, lè ou gade akò politik 3 avril la, li di ke cpt a te dwe mete an plas yon konsèy nasyonal de sekirite. E ankò yon fwa, nou wè ke se yon ògàn ke konsèy lan pa te deside pou l te mete sou pye. Sepandan, antretan, li menm, cpt a, avèk laprimati, yo chita ap adopte yon bann mezi ki pa fè ankenn sans, de tout fason ki pa bay ankenn rezilta. Nou tande mezi sa yo tou, pa egzanp,

Nou tande tou tout pwopagand tout tan ke yo fè ap fè pwopagand ke yo genyen pou yo adopte yon bidjè de gè. E nou menm o nivo de rnddh nou pale avèk wo kòmandman lapolis lan e avèk wo kòmandman lame an yo di nou ke yo te konsilte yo jisteman pou etablisman bidjè de gè lan men 1 an pase e se vrè ke bidjè rektifikatif la fèk sòti men toujou ètil ke 1 an pase pandan ke yo tap fè pwopagand ke yo pwal adopte bidjè de gè lan e nou menm kòm sitwayen sitwayèn nou pa nou pa santi Ankenn retonbe de bidjè de gè sa ki ta aplike a. Twazyèmman, nou tande tou kestyon itilizasyon de bonm kamikaz yo. E ankò yn fwa o nivo de ONDDH nou te denonse le fèt ke se de otorite politik ki ap itilize yo, ke se de otorite politik ki genyen ki te bay tèt yo posibilite pou yo mete sou pye yon task force pou e ki ap pilote yon task force. E nou wè l tou, an tèm de rezilta, trè peu de rezilta. E, natirèlman, yon lòt pale anpil ki fèt, se sou kesyon itilize ajan bsap yo pou yo fè yo antre nan des structures pou batay kont ensekirite. E, ankò une fwa, se de mesures, jan nou di an, ki ap adopte, se de pawòl ki ap pale pou trè peu de rezilta. E donk, pou nou menm o nivo de rnddh, se de mesures cosmétiques. ke yo ye, e yo dotan pli kosmetik ke yo pa anndan yon gran plan nasyonal pou konbat ensekirite nan peyi a. Sa ke nou panse ki tap rive fèt si Konsèy Nasyonal de Sekirite a te rive mete sou pye. Mentnan sou kestyon jistis e eta de dwa. Ankò yn fwa bilan katastwofik tou. Nou sot pale la de 13 masak e atak ame, se pou youn sèlman ke Komisè du Gouvernement Pòtoprens lan te deside mete aksyon piblik an mouvman, kont Mikanò Altès alyas Wa Mikanò avèk tout sbir li yo ki te pèpetre masak sa. Sepandan, n ap atire atansyon tout moun sou le fèt ke masak sa te atipik, paske nou sonje se Mikanò Altès paske pitit li malad li t al kay yon wougan, wougan di l se lougawou nan zòn nan k ap manje pitit li epi Mikanò Altès al fè masak sa sou popilasyon nan pwòp fyèf li. Alò ke lòt masak yo se de gwoup de bandi teworis ki deside al simen laterè nan de lòt kominote. Mentnan, kestyon nou, pwiske apre masak Waf Jeremi an gen lòt masak tou ki fèt nan jiridiksyon de Pòòprens lan e ke komisè di gouvèneman an pa mete aksyon piblik an mouvman kont sila yo ki fè masak sa yo, pa egzanp Kenskòf e Chatoblon, ebyen n ap mande tèt nou èske se karaktè atipik masak Waf Jeremi an ki fè ke li te fache e ke l te deside mete aksyon piblik an mouvman kont moun ki enplike nan masak sa a. Dezyèmman. Nou konnen, viktim, pwòch viktim, rnddh ak anpil lòt òganizasyon akonpanye plizyè nan yo pou pote plent lajistis kont agresè yo, kont moun ki boule kay yo, ki tiye mari yo, ki tiye pitit yo, kont moun ki vyole yo. Tout plent sa yo, yo rete nan tiwa anndan palèdjistis. Mentnan, nou konnen tou ke gen asiz ki fèt. Gen asiz ki te reyalize. An ete 2024 la, sa a di nan ane ane jidisyè 2023-2024, e gen asiz tou ki reyalize nan debi ane jidisyè 2024-2025 lan, notamman an novanm, desanm e menm onivo de janvye nan sèten jiridiksyon de premyè enstans nan peyi a. Sof ke asiz sa yo pa gen ankenn enpak sou popilasyon karseral la ki an atant de jijman. Paske, jiska 24 avril 2025 lan, genyen plis pase 82 pousan de popilasyon karseral la ki ap tann jijman e sa tou se yon anomali ke nou menm o nivo de rnddh nou pa janm sispann denonse. Komisyon Jistis, Verite e Reparasyon te rive monte, mete an plas, pa Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an, sof ke, jan nou te denonse sa, komisyon sa a genyen ladan ni 43 pousan nan manb li yo ki se 2 moun enfliyan, 2 pèsonalite enfliyan de phtk, sa ki pral eksplike ke komisyon an rete yon komisyon morne. Menm jan tou, toujou nan kestyon nan kestyon jistis e eta de dwa, genyen 2 pol jidisyè spesyalize ki fèk kreye, nou konnen ke dekrè a li sòti resamman, an lokiranse li sòti 16 avril 2025 lan la. Men mentnan sa ke nap di se ke Byen avan ke dekrè sa a te sòti, nou te 5 òganizasyon sosyete sivil la ki te di ke genyen anpil anpil anpil desizyon ki te konsakre nan dekrè sa a ke nou te panse ke yo te dwe wetire. E 2 rekòmandasyon patikilyèman ke nou te fè yo, ke nou konsidere ki se pi gran rekòmandasyon yo, Yo pa tenu kont de yo. Dabò nou te mande pou yo pat mete pou yo pat mete pol jidisyè spesyalize sa yo sou lobedyans chèf de jiridiksyon premyè enstans Pòtoprens lan. E nou wè ke yo pa tenu kont de sa. E nou te klèman di pou ki sa nou panse ke yo pat dwe fèl. Paske tout masak, tout atak ame ki anrejistre nan peyi a depi 2018, de tout fason nou konnen ke Tout 2 chèf de jiridiksyon sa yo te toujou la, e sitou patikilyèman pou dwayen tribinal premyè enstans Pòtoprens lan, ki li menm pa t janm chanje ditou, alò ke o nivo de pakè te gen anpil komisè di gouvèneman ki youn ak youn t ap swiv lòt ap monte nan tèt pakè a, yo pa t janm deside fè anyen. Donk mentnan poukisa èske si pôle judiciaire spécialisé mete an plas e ke se oprè de menm moun sa yo ke yo ta dwe ale pou mande yo yo menm pou yo fè pol sa yo fonksyone. Dezyèm rekòmandasyon ke nou te fè tou, se nou te mande pou pat gen ankenn fòm de pwoteksyon iminitè pou moun ki se de wo fonksyonè de leta e ke si yo enplike nan krim de mas, koripsyon, krim finansye, vyòl kolektif, masak, atak ame, pou yo pa jwenn ankenn pwoteksyon iminitè. Ò, la ankò nou wè ke se yon rekòmandasyon ke nou te fè. ki pa tenu kont, ke otorite yo deside pou yo pa tenu kont de yo nan dekrè ke yo sòti tou resamman. Mentnan, nou konnen tou ke pakè avèk tribinal premyè enstans Pòtoprens deplase, jounen jodi a li nan Dèlma 75, toujou sou konsèy prezidansyèl tranzisyon an. Premyèman, pou nou menm o nivo de rnddh, n ap kòmanse pa di ke sa montre ke ankò yon fwa, otorite lajistis kontinye ap kouri devan bandi. Se la premyè choz. Men la dezyèm choz, sa ki ankò pi, sè ke an fèt, majistra dans un premier temps te al vizite lokal sa a, e yo te di lokal la pa bon. Lè yo mete minis jistis la okouran, Conseil supérieur pouvoir judiciaire monte yon komisyon, bò kote pa li, komisyon fè yon rapò ki voye di minis la ofisyèlman ke lokal la pa reponn a bezwen yo. Men minis jistis la mete avèk gouvènman lan, mete avèk konsèy prezidansyèl tranzisyon an, Yo lwe lokal la kanmenm e yo egzije otorite pèsonèl jidisyè yo pou yo al chita nan lokal la. Mentnan ann pale de kisa lokal la ye. Dabò, se kay yon patikilye ke otorite leta yo lwe an. Li pa t amenaje pou l te resevwa pakè avèk tribinal la. Pa gen materyèl enfòmatik, pa gen ventilatè, pa gen klimatizè. Sal yo pa separe antre yo e. Pa gen espas pou gad a vu, donk lè pa egzanp genyen yon òd dekstraksyon jidisyè, otorite jidisyè yo di yo pa konn kote yo pral mete moun yo. Pi rèd ankò, ti espas ke yo bay pou grèf tribinal la, se yon ti espas ki tou piti. Men mentnan, pakè a li menm bò kote pa l, ti bò yo ba li a tou, li pa mye loje tou. E sa k pi grav la tou o nivo de pakè a, se ke grèf pakè a li menm se yon pòt an bwa ki fèmen l e pa gen ankenn mezi de sekirite patikilyè alò ke nou tout nou abitye tande Konbyen fwa pakè kase e ke yo pran kò du deli e ke yo tout moun vin leve dosye ke lide yo di yo. Yon lòt pwen ankò toujou nan bilan ke n tap drese sou konsèy prezidansyèl tranzisyon. Konsèy prezidansyèl tranzisyon an nap tou kòmanse pa di l pase yon ane ap touche gwo lajan leta nan kès leta.